Nou salye laprès ekrit e telede, laprès an liy egalman pou konferans de près sa a maten an. E natirèlman konferans de près sa a nou fè l puiske n se minis jistis e sekirite piblik gen de menas grav Gwoup ki rele tèt yo Fantom 509 e ap fè sou ministè a patikilyèman e ki son gwoup teworis, je pèse mes mots, e k ap kraze, k ap brize, k ap detwi byen piblik. Kòm prive, kwaze machin devan de sitwayen yo pa bezwen konn kiyès ou ye, nenpòt ki moun ou ye a, tire nan kawoutchou machin, kraze machin moun, bloke lari, mete dife, mete kawoutchou, tire nan direksyon jeneral lapolis, menm respè pa gen o kòmandman pnh la, detwi ministè ekonomi dè finans, pandan 2 fwa, vasalize la ki son ministè de tutèl ministè de la justice ki la, ke nou tout te o kouran, ke yo kraze plis yon santèn de machin, yo antre lan ona yo piye l, pran de dokiman enpòtan, ale lan oni, e fè règ dezòd lan tout peyi a. Mentenan, yo fè de menas, kòm si, yap vin kraze ministè sa a, yo pale de 11, 12 e 13. E patikilyèman le 12 ki se fèt la polis nasyonal dayiti, 25 yèm anivèsè anivèsè la polis nasyonal dayiti. E yo menm di ke yo pral kraze direksyon jeneral la polis nasyonal dayiti. E yo gen enfòmasyon ke nou genyen di yon de fwa, pwiske nou enfiltre yo, nou konn tout sa ap regle, gon kote yo konn reyini, bon, son lidè politik ki son medsen, nou poko vle bay non li paske son moun nou konnen jiska prèv di kontrè ki ton moun de byen, e se lan lokal li Medsen sa son chèf de pati politik, nou poko vle bay non l. N ap ankete toujou pou nou wè eske m sur sa n tande a ka kapab laverite. Donk, kòman de moun ki fè tèt yo pase kòm polisye alòske se yo k ap fè dezòd, k ap fè aksyon teworis alòske nou tout konnen tout moun ki kont lapolis, kont lame, se moun ki lan dezòd, paske on moun si w pa lan dezòd, ou pa ka kont lame e lapolis. De enstitisyon sa la pou retabli lòd e disiplin. Nou menm, nou se polisye dan lame, ensi ke n se militè dan lame tou, paske se de enstitisyon ke konstitisyon an.

c'est une institution qui est qui est au service des citoyens en l'honneur et à la dignité. Donk, e revandikasyon lapolis lan, m kwè ke pa gen pèsòn moun ki vle peyi an mache k lusid ki ta ka kont. Pèsòn moun pa ka opoze a sa. Gen de kote m konn rive an pwovens, Mort telman mwen man mwen dan 3 men mwen twalèt polisye pa gen pou sèvi mèsi a se fè dan lòd e la disiplin on polisye pa kap kraze brize sa ba on move imaj a peyi a e enfòmasyon di de fwa gen gen tandans atake kòtèy prezidan repiblik la e on nivo de akademi de polis e. pa rapò avèk 25 èm anivèsè lapolis nasyonal e ki sipoze fete e lakademi kote n konnen an Petyonvil. Men yo gen 2 senaryo. Premye senaryo an, gon gwoup ki pral eseye atake kòtèy prezidan an lè l pral antre. Nou tout konnen sa sa vle di si yon nèg atake yon prezidan de la repiblik e ki konsekans grav sa ka genyen. Men se pou di ke e gouvènman ap fè masak eksetera. Sa kespri sa ap fè. Dezyèmman, se vin la pran pòz yo ap vin fè sitting an se sans e di ke gen de prizonye politik yo arete abitrèman men antretan fantom nan lari pou yo anvayi la. Men wòl yo se elimine m fizikman, se sa klan tèt yo di e mwen kòm sak pou yo. E natirèlman kou wè m di w lan la m gen 1 gadyen m lame filtre yo, tout sa k ap fèt, tout reyinyon k ap fèt m konnen. Mentenan n ap di yo. Atansyon! Mwen ak Asann ap met siwo. E dezòd yo te fè la a, nou jire sa pap refèt ankò la a. E si yo pran chans yo vin la a, sa yo pran se pa yo. E n pare pou yo tou. A la gè, kòm a la gè! Se mwen k minis jistis sekirite piblik. Malchans pou yo, mwen k la a. Pa gen okenn presyon, okenn chantaj ki ka fèt la a. E se teworis yo ye, e tout peyi konnen kòman yo konbat teworis. e pa gen jwèt avè yo e m pap jwe avè yo m vle yo klè sou sa e mwen klè a pa gen okenn presyon nap pran nan men vwayou vagabon moun sa yo pa polisye yo ye e m te pwomèt laprès nap bay foto yo men yo la nou te pwomèt sa tout sa yo se de moun kap fè tèt yo pase kòm polisye men an reyalite se de teworis e. Nap ekri tout peyi ami dayiti yo seke nou gentan fè nou pral voye lèt la ale moun sa yo pa met pye yo lan okenn peyi ki genyen rapò diplomatik avèk repiblik dayiti paske teworis yo nou tout mèt gade laprès men yo foto yo la telefòn tout bagay nou mèt fime yo. Sa k te maske figi yo, strikti ransèyman nou ba nou yo. Antretan, n enstwi Direksyon Jeneral Lapolis lan e Enspeksyon Jeneral Lapolis Nasyonal Dayiti se yon enstitisyon se ki la pou fè dizon dcpj pou ankèt. Enspeksyon Jeneral pou fè rapò bay Direksyon Jeneral Lapolis la, la police des polices, e n enstwi moun sa pou revoke moun sa yo si gen ladan yo k Lapolis paske n pa konsidere moun sa se polisye yo ye. Paske yon polisye pa ka gen yon konpòtman osi kriminèl konsa. E mesye bezwen sonbre peyi an menm jan il fut un temps menm si sa pi grav o nivo de les forces armées d'Haiti malerezman. ki yon enstitisyon ki demobilize, e te gen yon jan de konpòtman konsa, menm si sa pi grav, e pi malerezman lame pral demantle, e ke nou pral konnen tout sò ke nou konnen la. Donk, pou fini, n ap mande la polis nasyonal Dayiti, Jimmy Cherizier alyas Babekyou, K ap pwonmennen, k ap fè chantaj alòske li gen manda dèyè l. Nou mande Lapolis Nasyonal Dayiti, menm si misye antre anvant manman l, pou yo mennen misye bay lajistis. Se pa posib atò, se twòp atò. Sa m tande nèg sa ap fè lan Pòtoprens, alòske misye gen manda dèyè l, ke n mande Lapolis, patikilyèman dcpj, pou yo mennen misye bay lajistis jan l vle an. E fò n trake mesye sa yo. Kòm de bèt sovaj, ke se swa Babekyou, ke se swa moun ki fè tèt yo pase pou de polisye, Fantom 509 ki se yon gwoup teworis e k ap teworize peyi an, k ap detwi byen piblik e prive. Kote tout moun te ozabwa, anpil moun te gen tandans kite peyi an, fèmen kò yo anndan kay yo, te gen yon lapè ble ki te sou peyi an. Poto matik mwen vini kanpe sa. O mwen pa gon grenn kamyon tande k detounen nan zòn Sid la ankò. Natirèlman, tounen pa fini, men kanmenm fò n rekonèt sa, e kesyon nèg ap kidnape moun tout lasent jounen, o mwen an mwayèn yo te konn fè 5 a 10 kidnapin pa jou, men kounye a m prèske pa tande pale bagay konsa ankò. Kesyon de kamyon detounen pa bagay konsa pyès. E grèv ou pale de majistra yo, li plis konsène CSPJ paske ou konnen ministè a, m ta ka di ke se pou jij yo, li releve dirèkteman de jij de pè, jij tribinal premye enstans, e kou dapèl, kasasyon, li releve dirèkteman de CSPJ. Alò, m ta ka di gon Mo a echape mwen, m ta pral di w ke jistis lan li vin repati antre CSPJ e ministè de la jistis. Ministè a plis gen kontwòl e grèf, pakè, lè n di pakè premye enstans, kou dapèl e kasasyon. De tout manyè, père Fass est néfaste, malgre vans e mare n ap libere peyi a de moun sa yo. Gen yon seri de moun. Kite m reponn ou chè ami. M pa konn sa k rele gouvènman ap bay zam. Mwen menm, se yon minis jis sekirite piblik. Pa gen okenn vagabon vwayou lan peyi Dayiti ka di de prè ou de lwen m gen okenn rapò ak jan de moun sa yo. E menm an kalite avoka m poko janm defann moun sa yo yon jou. M pa gen okenn rapò a moun sa y ap pale la. M pa konnen yo. Donk, non sa se pale anpil monchè. Pa gen bagay konsa monchè. M pa ta ka al la kòm minis jis m tolere. Des gangs etc de quelconque de connivence avec vagabond ok sa se des chantages et du charabia moun kap pale anpil m pa tap janm tolere yon bagay konsa ok afè vagabond delinkan m pa gen okenn rapò avek moun sa yo ni de près ni de loin de très très loin ni avan m pat gen rapò avè yo ni aprè ni dans le futur m pa bezwen yo dayè m pa gen m pa gen enemi m pa bezwen moun tiye moun mwen m pa gen rapò avek vagabond avek kriminel. Donk sa vle di ke on nèg kap fè vagabondaj, wap fè dezòd, fòk la polis trake w kòm de bèt sovaj, paske moun sa se bèt sovaj yo, m pa konsidere kòm moun, de moun ki pa gen anyen avè yo, ki lan aktivite pèsonèl yo, e vagabon ap kidnape, ouvè zam sou yo, tiye moun yo, tòtire yo. Donk, an s ki konsène An si konsène ou pale de jounalis e yo sible tire gaz sou li dirèkteman, m pa gen prèv de sa, m pa ka demanti w, m pa ka. Yo tire nan tèt, nan lizèt, nan jenou. M pa ka di se vrè, m pa ka di se pa vrè. Sepandan, si l ta fèt se yon aksyon malere ki grav, paske jounalis lan li menm, kòm nou toujou repete n pa fè enfòmasyon, nou bay enfòmasyon. Si gon bagay konsa n sible. Ki machin ki bay sa Guy Backup enben mesye nou konn sa n ap pote plent de moun ki fè aksyon osi malonèt konsa paske si n vin kouvri evenman yo pa ka ap tire gaz sou nou paske se pa nou k fè evenman se laprès bon de tout fason se sa n ta di Karaib

Bon e kitem di w si ta gen polisye lan moun sa yo se de moun ki met inifòm sou yo ki swadizan lan pnh moun sa yo m paka konsidere kòm moun ki lan pnh e si jamè ta gen jan ta gen polisye lan sa e n enstwi enspeksyon jeneral lapolis deja e ankèt ap fèt avèk dcpj pou yo ekate moun sa yo dan lè rèd lan pnh paske moun sa pa diy Pou yo ta rete lan yon enstitisyon si de prestij kòm Lapolis Nasyonal Dayiti, paske pa bliye, lan nenpòt ki peyi ou ale, premye reflèks ou, se mande pou wè Lapolis. Si ou desann lan zòn ou santi ou pa an sekirite, se Lapolis wap chèche wè. Epi kòman ou konprann de moun sa yo, de teworis sa yo ta ka fè tèt yo pase kòm polisye? Ou wè figi yo bare? Yo pa konnen si nou ta kapab deniche yo pou yo wè vrè vizaj yo. Bon, m te di yo ke nou se grenn ponmen, nen ponmen nan pa tout kabann. Donk sa vle di ke n ap jwenn yo. Wa men kite.
Minis, mwen se Robert Simon k ap travay pou radyo tele Zenith. E nan jou ki sot pase la, gen yon alyans ki fèt nan katye popilè yo. Kote gen yon gwoup ki rele tèt li G9 ki gen nan tèt li mesye Jimmy Cherizier avèk yon ansanm de lòt mesye ki nan geto yo kote ke yo menm yo gen zam nan men yo. Tou resaman la, yo fè yon sòt de masak onivo de Site Solèy. E selon enfòmasyon ke nou genyen ta sanble ke moun sa yo se de moun ki gen konivans avèk pouvwa. Ou menm antan ke minis jistis kisa ou kapab di sou dosye sa kesyon Genève? Mon frè m pa konn sa w rele konivans avèk pouvwa. M reponn ou deja, nou pa gen okenn rapò avèk jan de vwayou delenkan sa yo. Dakò? Oken! Mande yo, peyi an piti. Nou pa gen okenn rapò a moun sa yo. Nou pa konn de kisa w ap pale la. Donk mentenan. Vakabon sa yo, gen anpil ladan gen manda de ke pakè a emèt dcpj pou yo arete yo. Gang lan kelkeswa, dayè gang lan pa gen kredo politik. Depi nèg a e vòlè, e kriminèl li ye, li pa gen kredo politik. Se de mèsenè, se lajan yap chèche. Malè yon moun ki ta otorite oubyen nenpòt kote ou ta gen konivans de mèch avèk jan de vagabon sa yo. Paske moun sa yo pa gen kredo politik, se menm jan, menm jan a lougawou yo gon sèl pi yap manje l. Menm jan vòlò gon sèl bannann nan jaden ou pa menm konn si ou konn manje lap vòlè bannann nan. Dou on moun ki konprann ou ta otorite oubyen on sitwayen ou de konivans, de mèch avèk moun sa yo ou gen pou kriye kanmenm paske se la lwa du kama sa w fè nou wè. Mwen m pa gen okenn rapò avèk jan de bagay sa wap pale la yo. M pa konnen yo. Mwen m trete moun sa yo bagay, espèce humaine rare sa yo. Ok? De ravèt, de moustik, de marengwen. Moun sa yo fè peyi an soufri twòp e m pa lan rans a moun sa yo. Se sa, konbyen kesyon n ka pran ankò mesye minis ke lavwa dla meri? E
bidjè an k soti la a plis ke 80 pousan se e menm 90 pousan se pnh la bidjè an k soti lan ministè de la jistis piske w konnen ministè de la jistis e nou kwafe pnh la la polis nasyonal dayiti O nivo de CSPN nan, m te diskite ak Premye Minis lan, Joseph Jouthe, e m te pale an prive ak Prezidan Repiblik la, m te di li pou n ta bay polisye yo plis de mwayen menm si peyi an pa gen twòp mwayen ladan l. Ò, sò yo k soti an, nou goumen o nivo CSPN nan pou n bay lapolis pifò nan sa l jwenn yo, nan bidjè a, nan bidjè rektifikatif la. Natirèlman, ou pa san savwa menm jan avè m si peyi an pa pwodui, touris pa antre, nou sot pran 7 lòk e kounye a la n tonbe lan kesyon de konaviris, sa vle di ke nou gen pwoblèm dajan, se yon bagay ki vrèman ki grav tèlman n gen yon sechrès ekonomik, yon bagay difisil ke nou tout ap konstate la. Metenan se pa pwoblèm de revandikasyon la polis, revandikasyon la polis se revandikasyon pa m tou. Piske m ale nan plizyè depatman m wè kòman polis yo ap foksyone. Ou pa ka wè enstitisyon ame e menm le minimòm li pa gen pou l travay. Donk son bagay aberan. Nou tout pa ka gen pwoblèm a sa. Men n gen pwoblèm avèk vyolans nou menm kòm sitwayen. Lè mesye k rele tèt yo fantom 509 ki fè tèt yo pase kòm polisye, ki se de teworis, ou ka viktim tou menm. E tout moun ki nan konplezans a nèg sa. M wè sosyete a pa denonse sa. Yo tolere sa. Kòm Ayisyen parèy mwen gen yon bagay lè piman lan je poul lan pa lan je kodenn nan yo pa konprann. Ou ka sot la machin yo kraze l. Ou ka pran bal ou mouri tou. Donk se entolerab sa. An nou ta di nou tout ta fè revandikasyon paske nou tout grangou pou nou ta fè vyolans. Ki peyi k tap ret ankò? Plis fò nou tout grangou lan peyi a. Nou tout gen pwoblèm. Donk pwoblèm nan e pa sa. Se dè jan k manipile pa dè politisyen, dè dwòg dilè. e kap ba yo lajan e ki bezwen atake le fondman de leta pou yo kraze peyi an davantay ke jan l ye la. Mwen m di yo se byen konte mal kalkile, mal chans pou yo mwen k la. E si yo vin nan ankò, sa yo pran se pa yo.